Zanmi kap koute yon fwa ankò nou salye ou nan non presye Jezi sovè nou an. Nou vini pou nou kapab kontinye ansanm avèw nan yon lòt emisyon randevou klinik ak medsin spirityèl. An nou priye. Senyè notre Dye, notre bon et tendre Père an Jezi, nou diw mèsi nan moman sa, nou diw mèsi pou gras ou, Favè ou, bonte, mizerikòd ak konpasyon ke ou genyen e uze anvè nou nan yon fason ki toutafè espesyal, nou lage nou nan men ou, wa ede nou, wa dirije nou, wa kondwi nou, wa mennen nou pazapa. Fè volonte ou nan lavi nou. Mèsi pou le san, la kwa e le non de Jezi Kri de Nazarèt. Mèsi pou tou sa ou fè pou nou deja, mèsi pou sa ou ap kontinye fè. W a louvri pawòl ou a konpreyansyon nou, w a louvri lespri nou, w a louvri entelijans nou, w a louvri memwa nou, w a louvri kè nou, Senyè, pou ke pawòl ou kapab antre ladan li. Ke gras ou kapab kouvri nou, dirije nou nan yon fason spesyal. Se nan non Jezi, Pitit ou a, nou priye ou, li menm k'ap viv avèk ou menm e avèk Sentespri o syèkle dè syèkle. Amèn. Zanmi nou retounen jodi a ankò pou nou kapab fè ebyen yon konklizyon nan kèk refleksyon nou tap fè sitou nan ide ebyen gramatikal sa a ki vini avèk koze règle jeneral eksepsyon a la règle epi nou tape reflechi nan la bib nan la parole de Dieu Kisa yon bagay konsa vle di? Ki enpòtans yon bagay konsa genyen pou nou menm k ap sèvi Bondye, pou nou menm k ap sèvi avèk lapawòl de Dye? Ki erè nou ta dwe evite nan domèn sa a? Nou te di ki erè ki genyen nan domèn sa a. Erreur ki genyen se lè w pran yonn pou lòt. Erreur ki genyen se lè w pran exception à la règle avèk règle générale ou mete yo ansanm. Donk nou te vle pase nan plizyè istwa nan la Bible pou montre w ke me plas a yonn, me plas a lòt la. Pa chanje plas yo. Pa eseye viv ak yonn pou lòt. Ou pap trouve bon rezilta ki genyen. Se pa paske yon bagay fèt pou yon moun epi pou kwè se yon règle jeneral, se pou ta va chèche konnen, reflechi, panse, poze kestyon pou di bagay sa ki rive pou moun nan, èske li fèt a partir de yon règle jeneral oubyen a partir de yon eksepsyon. A la règle, an nou fon ti kout istwa nan la bible, plizyè istwa nan la bible, se sa ka pway fè leson nou pou jodi a, plizyè istwa na pwal pale de li pou fè w santi sa nou vle di. Yonn nan premye istwa yo, ou sonje Jezi te mache sou dlo, ou sonje Pyè te mache sou dlo. Wi, si yon moun di w Jezi te mache sou dlo, wi, li te mache sou dlo vre. Si yon moun di w Pyè te mache sou dlo, wi, li te mache sou dlo vre. Men, èske Jezi te mache sou dlo a kòm yon règle jeneral oubyen kòm yon eksepsyon A la règle. Règle jeneral, èske Jezi te mache sou dlo se bagay li te fè toutan, maten, midi, swa? Èske son bagay Jezi te fè a longueur d'journe? Men si se yon bagay Jezi fè sèlman yon lè konsa, lè li gen nesesite, lè li pa gen okenn lòt mwayen, se sa nou rele eksepsyon a la règle la. Règle jeneral la se bagay nou fè chak jou. Nan ka Jezi a, sa nou konnen ki règle jeneral pou Jezi, se m mache sou tè, men lè l sou dlo, i pran kannòt. I travèse dlo pa mwayen kannòt, pa mwayen batiman. Se sa ki règle jeneral la. Poukisa i règle jeneral? Paske se li l te fè toutan. Chak fwa l bezwen soti yon kote pou l al yon lòt kote ak disip yo, li toujou monte kannòt avèk disip yo. Donk sa se règle jeneral, li fèl chak jou, li toujou fèl, li pa janm pa fèl, sa se règle jeneral. Eksepsyon a la règle la, se sèlman lè yo pa ba Jezi dwa pou l monte kannòt, lè sèlman kannòt al kite l, li itilize lwa deksepsyon a la règle la. M ap reprann ankò. Si yon moun konprann w ap way viv lavi w a pati de eksepsyon a la règl lè ou ta dwe viv li selon règl jeneral w ap way wè ke ou desi w ap wal wè ke ou pa reyisi nan lavi w ap wal wè ke bagay ou t ap tann yo yo pa rive Paske nan zafè Bondye, Bondye pa fè bagay, gen bagay Bondye fè nan règle jeneral, gen bagay Bondye fè nan eksepsyon a la règle. Kounye a nou sòti nan Jezi tonbe nan Pyè menm jan. Konbyen fwa Pyè te mache sou dlo nan lavi l? Konbyen fwa Pyè te poukont li, li te mache sou dlo? Epoutan, Jezi te fè l mache sou dlo yon sèl jou, sa se eksepsyon alarèg. Nan lòt jou yo, li te pran kannòt li nòmalman. Sòti nan Pyè, Tonbe nan Jezi ki te bezwen peye taks. Èske chak fwa Jezi bezwen peye taks, se Pyè li voye nan lanmè a pou ay pwan pwason, epi kounye a pou l jwenn yon zen pou l jwenn yon zen pou l ay pwan pwason, epi pou l jwenn lajan nan bouch a pwason an? Sa se te yon eksepsyon a la règle, paske se pa yon bagay ke Jezi te fè tout lajounen. Sòti nan bagay sa a, an nou tonbe nan koze miltiplikasyon de pen ke Jezi te fè. Lè Jezi te fè miltiplikasyon de pen yo, èske se te yon règle jeneral oubyen yon eksepsyon a la règle? O, yo pa di nou ke Jezi te fè miltiplikasyon pen nan kay kote l te rete a pou l te manje chak jou, pou te ba moun yo manje chak jou. Non, moun yo te manje nan kondisyon nòmal. Sa vle di, si se travay yo te travay pou yo fè farin nan, lèfini, Pou yo fè pen an, se sa yo te fè chak jou. Si se lajan yo te gen pou l al achte pen an chak jou, se sa yo te fè. Eksepsyon a larèg la, se lè Jezi rive nan yon zòn kote yo pa gen mwayen pou yo achte pen e moun yo grangou yo pa lakay yo, se lè sa a li fè miltiplikasyon de pen. Yo pa montre w ke Jezi te fè plizyè miltiplikasyon de pen chak jou, chak ti zòn kote l ale, menm si se zòn kay, sa vle di fè miltiplikasyon de pen la. Ou toujou wè Jezi fè miltiplikasyon de pen nan zòn rekile, nan zòn kote moun yo pa lakay yo. Se sa nou vle di par la. Sa vle di, Jezi te respekte prensip sa a. Li konnen ki lè pou l fè yon bagay chak jou e l konnen ki lè pou l fè yon bagay nan yon ka espesyal. Se sa nou vle di par la. Èske chak fwa Jezi bezwen manje, eske se manje l pran nan men moun pou l miltipliye pou l fè manje? No! Lè Jezi rive lakay Pyè, yo di, Bèlmè a Pyè a te malad. Jezi geri li. Madanm nan leve li fè manje. Sa vle di, se pa miltiplikasyon pen Jezi a ki te ba moun yo manje lakay la. Lè Jezi te resisite, epi de disip Emayis yo, de disip ki t ap mache nan wout ki te rankontre ak Jezi yo, lè yo te rive lakay yo nan vil yo rele, vilaj yo rele Emayis la, lè yo rive lakay yo, yo fè Jezi rantre, yo ofri Jezi manje. Se pa miltipliye Jezi te miltipliye manje sa a, se pwovizyon de pen, de nouritur ke moun yo te deja gen lakay yo. Yo sèlman envite Jezi pou Jezi vin chita sou tab. E kisa m vle di nan tout bagay sa a menm m ap plede di monte desann sa a? Mwen vle di Jezi itilize lè fòs surnatirèl, lè fòs spirityèl de lavi pou l fè mirak nan yon seri de bagay, lè mwayen natirèl yo pa disponib oubyen lè mwayen natirèl yo manke. Si, kote Jezi te ale a, nan zòn dezètik la, nan zòn dezè a, si lè Jezi te ale la, se te gen kote la pou moun yo te achte pen, te gen boutik ki pre, te gen moun ki te prèt pou ofri manje yo pou tout moun manje, kwè m si w vle, Jezi pa t ap bezwen fè mirak sila a. Se sa Nou vle di donk ou bezwen swiv nan lavi e le ministère de Jésus ki lè li fè yon bagay nan règle générale ki lè li fè yon bagay nan exception à la règle. Toujou dans la vie de Jésus, la Bible rakonte istwa lè Jésus te gen anviron 12 ans yo tap men paran li tap mennenl nan temple la Se paran l ki te mennen l nan tanp la. Se pa Jezi ki te ale pou kont pa l paske se le Fis de Dye li ye a douzan, paske l gen konesans, li gen entelijans. Se pa li ki t ale nan fèt la pou kont li non. Se paran yo ki te mennen l. Men lè Jezi rive nan tanp la, lè Jezi rive nan fèt la, chak moun fon bò. Apre fèt la fini, paran yo ale. Epi, yo, yo pa wè Jezi nan wout la. Se apre twa jou lè yo retounen yo jwenn Jezi nan tanp la ap pale avèk gwo mesye yo. Men, Jezi pa te fè tout vi l rete nan tanp la ap pale avèk mesye yo. Pandan yo te mennen l nan fèt la, etandone ke nan lè sa yo, yo pa t konn mennen moun nan fèt ni chak jou ni chak semèn, Se yon seri de fèt anyèl ki te konn genyen, yon seri de randevou solanèl, kounye a lè moun vini, paran vini avèk tout timoun. Donk Jezi, ebyen, pandan l nan tanp la, l ap chache pale avèk gwo chèf yo, men Jezi pa te kite kay li chak jou. Pou ke se avèk moun nan tanp yo pou l te rete, epi kounyea pou paran l t al chache l chak jou? Non, se pa konsa sa te ye. Dezyèmman, lè Jezi vini finalman, yo fin jwenn ni, paran yo di l konsa, O, sa w fè nou konsa? W ap fè nou enkyete, nou pa wè w? Jezi di, Èske nou pa te konnen nou gen m gen travay a Papa m pou m fè? Epi, vèsè a kontinye pou di, apre sa, Jezi vin soumèt a paran l, sa vle di, li retounen laka paran l konvenableman kòmsadwa. Sa vle di, Jezi pa te mennen yon vi de rebelyon. a se paran pou toutan sè ke lèl te ap fè travay papal la i te neglije fanmiy ni men sa pa vle di i te fè tout vil ape neglije fanmiy ni donk se bagay sa yo nou vle di nan lavi e le ministè de jezi nou wè ke gen bagay jezi fè nan yon kondisyon nòmal de chak jou gen lòt bagay li fè E nou rele bagay sa yo eksepsyon a la règ. Bagay li pa fè toutan. Bagay li fè yon lè konsa. Bagay li fè lè gen nesesite pou li. E pandan nou t ap pale de Pyè, nou t ap pale de Pyè, e règle jeneral pou ni Pyè ni Jezi se mache sou dlo, eksepsyon a, e. An règle jeneral, se travèse nan kannòt, eksepsyon a la règ, se mache sou dlo, ni Jezi ni Pyè, paske yo pa t konn fè sa tout lajounen, e byen se menm jan tou wi, gon bann moun ki te nan prizon, yon bann disip, yon bann apot ki te nan prizon, tankou lapotre Pol konsa, lè moun sa yo te nan prizon, se ki sa k pase? Se te nan kondisyon nòmal yo te rantre nan prizon an, E se nan kondisyon nòmal yo te sòti nan prizon an. Men jou bagay la vin mare, jou bagay la vin maye, jou bagay la vin rèd, Bondye entèveni, li mete Pyè deyò nan prizon an de fason mirakilez. Sa li ou mèt rele l eksepsyon a la règle, lefètke Bondye mete Pierre deyò nan prizon an de fason miraculez. Tout mwayen yo li te itilize a se mwayen surnaturel. Surnaturelman yon anj rantre nan prizon an, li rantre li fè Pierre mete rad sou li, li fè Pierre mete soulye nan pye l, li fè Pierre mare ren li, Epi surnaturèlman li pran Pyè, li kouvri Pyè, li sòti avè l san pòt prizon an pa louvri. Sa se miracle. Sa se yon eksepsyon a la règle. Kòman nou fè konnen sa? Poutan, lè pou Bondye mete Pyè deyò nan prizon an, I mete l deyò avèk yon eksepsyon a la règle, li itilize tout lè fòs surnaturèl pou l mete l deyò. Epoutan, Lè Pyè apral rantre nan kay kote yo t ap priye pou li a, Bondye pa te itilize eksepsyon alarèg pou fè Pyè rantre nan kay la de fason mirakilez. Okontrè, Pyè rive nan pòt la, l ap frape, yo pa louvri pou li, i rete deyò a, yon sèvant vini Vin wè se Pierre li pa louvri pòt la Pierre pa rantre moun yo pa vle louvri paske yo di se pa Pierre ki deyò a nou pa konnen si se yon minit yon segond yon yon 30 minit yon inèdtan nou pa konnen konbyen tan Pyè te fèt deyò a jiskaske moun granmoun yo lakay la, moun lapriyè yo, jiskaske yo deside vin louvri. Bondye pa te fè Pyè rantre nan pòt la pa mirakl. Mezanmi, tande byen, tande, tande, tande koze! Tande san nap di. Nou di Bondye te mete Pierre deyò nan prizon an pa miracle men li pa te fèl rantre anndan kay la pa miracle. Zanj Bondye a ki te mete Pierre deyò a kon l rive nan mitan lari a li al fè wout li. Donk se sa nou vle di. Gen bagay Bondye ap fè pou ou pa mirak se vre, son eksepsyon a la règ li ye, pa pran'y pou yon règle jeneral, pa tann pou menm zanj la ki mete w deyò nan prizon an, pa tann pou zanj sa se li ki fè w rantre. anndan kay la, pa tann Jezi kite bò do a pou mache sou dlo a, pa tann pou Jezi fè w mache sou dlo pou tout vi w pou w pa bezwen itilize kannòt pou w travèse ale kote ou pwale, pa tann pou ke ou rive nan pozisyon epi kounyè a Bondye deside se mirak pou l fè pou ou, paske l konnen nan ka sa se mirak pou l fè pou ou, Epoutan ou menm ou rete nan règ jeneral ou, ou rete wap tann bagay la fèt natirèlman, epoutan Bondye se pa mirak li vle fèl. Men lè Bondye fin fèl pa mirak la tou, pigaw tèlman kontan ak mirak la, apresa ou pa vle al itilize de mwayen natirèl pouw ka fè sa w dwe pou fè, wap. Tann pou Bondye fè menm mirak la l te fè pou ou nan eksepsyon a larèg la, w ap tann pou l fè l pou ou chak jou. Eben, mezanmi, si se konsa, ebyen, Papa Bondye, lè Papa Bondye nan kreyasyon, ou jwenn sa nan Jenèz chapitre 2, lè Papa Bondye nan kreyasyon, li te pran lawouze pou l te fè l, pou l te mouye tè a, paske potko gen lapli, Piske Bondye te gen mwayen pou te fè lawouze vini pou mouye tè a, ebyen, Bondye ta va sèvi avèk lawouze sèlman pou fè tout jaden leve pou l fè lè w plante se lawouze ki fè l leve, lawouze ki fè l grandi, lawouze ki fè l devlope, lawouze ki fè l pote fwi. Bondye pa ta bezwen voye yon bagay yo voye lapli. Ebyen se sam vle di w la wi, lapli se li ki règ jeneral la paske sa k lapli pou tè a mouye pou nou gen manje pou nou manje menm si gen yon bagay yo rele lawouze men Bondye pa te mete se ak lawouze pou nou sèvi pou nou kapab ebyen fè tout sa nou gen pou nou fè Lawouze gen wòl li, lapli gen wòl li. Donk si w di w bezwen lapli, ou pa bezwen lawouze. Si w di w bezwen lawouze, ou pa bezwen lapli. Si w di depi m gen lawouze, m pa bezwen lapli, m pa bezwen sèvi ak lapli, w ap wè ke ou pa jwenn manje pou manje. Men si w di konsa, m bezwen lapli m pa bezwen lawouze, gen bagay ou pap genyen. Donk se sa nou vle di par la. An nou wè si na pran yonn nan dènye istwa oubyen ilistrasyon pou nou konkli avèk leson eksepsyon a la règ sila pou jodi a, pou, pou, pou fè w sonje ankò ou bezwen reflechi nan sa w ap fè chak jou yo, ki bagay mwen dwe ap. Piye sou eksepsyon a la règ pou m fè e ki bagay mwen dwe apiye sou règle jeneral pou m fè. An nou pran le ka de èske pa te gen yon nonm ke Jezi te sove nan dènye minit. Wi koman yo te relel. Tout moun relel lawon dwat. Bon lawon dwat se pa te non neg la se non neg la ki te a dwat a jezi a yo pa te bay non anh non. Yo pa te idantifye non yo tou lè 2 yo selman di neg la ki te a dwat jezi a bon jezi te sove neg sa a nan dènye minit nan dènye minit i te di neg la Ou jodi a menm w ap avè m nan Paradi. Èske sa se te yon règle jeneral oubyen se te yon eksepsyon a la règle? Ebyen, se te yon eksepsyon a la règle. Poukisa nou di se te yon eksepsyon a la règle? Se paske nèg rich nan Lik 12 la, nan Lik 12 la Bib rakonte istwa Yon nonm rich ki te gen anpil tè, ki te gen anpil byen, ki te gen anpil lajan, misye travay tè li, li travay byen li yo byen travay, epi misye gen anpil lajan, epi misye rive yon lè, li di, bon, kounye a, m ap wè pran pansyon, m gen tèlman kantite lajan, m pa bezwen travay ankò, kounye a se jwi m ap wè jwi lajan m. Bon men yon nèg kap way jwi lajan li epi se kisak pase oh menm sware a misye mouri bon lajan ki lajan misye pa te gen tan poul te jwi se konvèti misye ta gen tan poul te konvèti alò èske ou wè misye èske ou wè bib la di ou byen montre ke misye te sove nan dènye minit li te nan paradi nan dènye minit non non non non non

Lè l te sou latè, i pa te gen moun ki te bay dwa pou l te rankontre Jezi, i pa te bay gen moun ki te bay dwa ki te pale l de Jezi, sa vle di pa t gen okazyon pou l te gentan resevwa Jezi, eben Jezi fè menm an pandan mesye a pway mouri, i bay yon okazyon pou l rankontre ak Jezi, pou l deside anvan l mouri, Jezi te ba yo tou lè de. posiblite pou yo deside sa a anvan yo mouri se sa ki fè lòt nèg la pa pran desizyon pou l sove misye pran desizyon pou l sove enben nan dènye minit Jezi ba nèg la dwa pou li kapab ale nan paradi ansanm avè l nou bezwen konprann ke eksepsyon a la règ la kilè Bondye itilize l pou nou se lè. 1 nou pa gen lòt mwayen 2 lè nou pa te gen opòtinite a 3 lè se pa parese n ap fè paske lè Pyè te nan prizon an se pa parese Pyè t ap fè ki fè Pyè pa te ka sòti se ke y pa t gen mwayen pou l sòti y te mèt te fè efò l pa te ka sòti kounye a Bondye vini li fon bagay pou li pou l mete l deyò. Men lè Pyè sòti deyò a kounye a, pouvwa ki te mete l deyò a pa itilize pou li ankò, paske kounye a, si l pa rantre anndan kay la, se parese ki nan kò l. Donk, nou ka konprann ke eksepsyon alarègle li travay pou yon moun lè se pa espre w fè. Li travay pou yon moun lè w pa gen lòt mwayen. Lè w pa gen pòt de sòti, lè w pa gen lòt isi, epi eksepsyon a la règ ap fè Bondye fè mirak pou ou, men tanpri, denpi w gen mwayen, denpi w gen opòtinite, denpi pòt la louvri pou ou, denpi s on bagay ou ka fè, ou bezwen fè bagay la nan règle jeneral, epi lè w pa gen mwayen, lè w pa kapab ankò, Bondye a va itilize eksepsyon alarèg la pou delivre w. Ou gen nèg rich nan Lik 16 la ankò. Nèg la te gen Laza ki te devan pòt li, pa vre, ki te gen Jezi. I Sa vle di, i te gon moun bò kote l ki te gen Jezi. I pa te pran Jezi nan nan vivan li, se nan lanmò li l ap way dèyè vin pran Jezi. Èske w wè mwayen an te louvri pou li? Non. Sa vle di, lè l pa te, lè l te gen chans pou l te fè bagay la, l pa fè l, nan dènye minit i pa te fè l. Bon, met de mesye ris sa yo pa te fè pa te al nan paradi nan dènye minit, epoutan, nèg ki te mouri bò kote Jezi a, l ale nan paradi nan dènye minit. Se sa nou rele eksepsyon alarèg. Si se te yon règle jeneral, Bondye ta va sove tout moun nan dènye minit. Se sa ki fè, si w ap tann Bondye sove w nan dènye minit, pito w bat pou w sove kounyè a, Paske si w gen mwayen pou sove kounye a, ou gen mwayen pou konvèti kounye a, ou gen mwayen pou kwè nan Jezi kounye a la a, e pou w pa fè sa, ou gen mwayen pou w chanje, ou gen mwayen pou w aksepte Bondye, ou gen mwayen pou w fè yon chanjman nan lavi w kounye a, apresa w pa fè sa, malgre w gen mwayen pou w fè l, epi w ap. Tann pou dènye minit pase nèg lawon an te sove nan dènye minit san m gen tou m pa ka sove nan dènye minit si Bondye te sove lawon an nan dènye minit mwen menm tou Bondye a sove m tou nan dènye minit e mwayen pou te sove nan dènye minit la i deja la deja Bondye deja ba ou l deja aa si se konsa w ap tann sove nan dènye minit kwè m si w vle aa ebyen sa k te rive Ewòd la se li k ap rive w. Paske, Ewòd s on nonm ki te la, malgre l te konnen pèp juif la te la, malgre l te konnen moun ki t ap sèvi Bondye te bò kote l, li pa te sou sa. Epi, yon jou, gen yon gwo fèt k ap fèt, misye pale, odyans la, lapopilas la, di yon bon koze pou misye, ògèy moute l, epi yon zanj pase l ba misye yon sèl kalòt, menm lè a, misye mouri, li pa menm gen tan pou l rele moun pou priye avèk li. Wè, si w gade byen, w ap wè plizyè istwa de moun ki te gen bagay yo te ka fè, epi yo te tann dènye minit, epi bagay la pa t mache pou yo. Moun ou wè Bondye te sove nan dènye minit yo? Moun ou wè Bondye te delivre nan dènye minit yo, sa k fè nou rele yo eksepsyon alarèg, se paske lè nou byen gade, nou wè moun sa yo, yo pa te gen okenn okazyon pou yo te fè bagay sa a avan. Annou pran egzanp. Egzanp, fi jennès la yo yo te rele Rahab la. A Ou di, Bon, a epa w vin ak yon lòt egzanp, sa vle di Bondye delivre moun nan dènye minit? O M pa di Bondye pa delivre moun nan dènye minit non, men M di Bondye delivre moun nan dènye minit nan eksepsyon alarèg, lè w pa te gen mwayen pou w te fè sa avan, Lè w pa t gen mwayen pou w pase nan règle jeneral, ebyen Rahab pa t gen mwayen pou l te sove, paske kote l te ye a pa te gen moun ki te vin pale l de Dye Disrayèl. Men, jou de espyon yo vini, se reprezantan Dye Disrayèl yo ye, li. Tou degaje l sove, donk wi l te sove nan dènye minit paske li pat gen mwayen pou te sove nan règle jeneral la. Zanmi nou espere ke Bondye beni w abondaman.